Yon big mwen. Yon lè misye vin la, misye vin kote m la men, kisa misye fè? Men plizyè dè, a plizyè dè repriz, m toujou pale misye, m toujou di misye, piga al nan, al nan fanm moun. Te chwazi fanm pa w pito. A a! Monchè! Misye a. Pako, pako, pako. Lè yon nèg al nan fanm moun, ki pwoblèm ki gen nan sa?

Nan dwa bay problem nan katon an, enben vin nan baz nou. Baz ap tann nou la, vin nan baz, nan dwa bay problem yo. Enben ok, ou pal pran responsabilite ou an gran moun men. Ou responsabilite ou an gran moun. Alesoma klap vin 4 fwa pi gwo ke sa wi la. Aske ou pal manje nan 4 plat.

Pale mwen non.
Eske se Ou k fè demwazèl la kite kay mari l. Se ou k te vin di m tout bagay.
Bon ba yo pale monchè bagay la gaye nan tout lari ou fè demwazèl la kite kay mari l kounya nèg la nan tout lari. Mesye ap fè e fo jalou lap fè. Fo jalou?
Kòman moun fè fo jalou? Bon ou fè ou met ou fè fi a kite kay nèg la kounya nèg la nan tout lari avèk telefòn nan men ap montre foto e ou konn ti dam sa ou konn Misye rete yon pwen pou l voye wòch bon si te gen lame bò isi a.

Dim kilè m pral konn pèp la.
Lè map gade w byen Carlo. M kwè w merite vin la non Carlo. Se pou sa. Si w di l bon bagay paske w se zanmi a ou se zanmi a Linda. Pou jan wap travay wap wap leve chay lou bagay sa. W pa di ke sa Linda dim yo m ka fè l demen si Dye ve non. Ou se yon bon gason tankou w kap travay di. Vin tap pale m yon pakèt bagay ke yo pa janm fre, yo pa janm bèl, non sèlman ou pa gen afeksyon pou li, ou pa di sou pa dat anndan se senpman wap vide lajan sou li. Ou konnen a lajan sa ou bezwen yon bon fanm ki pou sonje li.
Sa vle di si memwa m pa twonpe m la wap fè mye ke Vin bèl? Kaman?
Ou gen yon pwoblèm?
Non se pa problèm nan men se ke petèt avan tou li ta dwe konn di menm bagay sa yo. Ah men sa k sot nan bouch li a l gen dwa pa sot nan kè mwen m reponn nan kè m. Ou ka manyen kè m pou wè? Kè w twò fò, fò m ta fò non pou m ta wè. M ta bon manyen pou wè kòman kè m ap bat fò sou sa m di a paske sa k sot nan bouch mwen e nan kè m li soti. Lanmou pa nan jwèt Carlo, ou ka konprann mwen. Fò k se te pou koze avè m pou m te renmen w?

Mwen ka madanm ou. Ou te ka madanm mwen. Madanm ou deja kite w ki pase a ou. Non, ou te ka madanm mwen.
E m t ap fyè sou madanm ou. Plis mete m sou sa.
Men sof ke sa k rive jodi an, mwen santi kè m pèmèt mwen pou m ouvè l pou yon lòt fi. E sitou sa k rive a tou m bay kè m tou frèch e m pa t atann de sa k ap rive a. Petèt gen yon ti, madanm mwen te fè yon prank sou mwen epi m prank la petèt sa sa fini mal. Ou ta renmen fè Viton w ap strese? Bon ok nan lavi avèk le tan. Koze Linda m vle w bliye l ok. M renmen w e se ouvri kè w pou m antre nan kè w jis pou m montre w kòman ke w enpòtan nan vi m paske m renmen w Paske Linda pa konn se yon bon pyès enpòtan w ye ki fè l lèse w ale Èske w ka ban mwen yon ti tan pou m panse sou sa apre petèt yon lòt jou nou kapab diskite sou sa Men w konnen kè m vrèman cho fò w pa ta fè twò lont non Bon ban m yon ti tan e petèt lè m prè m ka rele w Gade bò demen si Dye ve.

Si demen se ve l leve pye l pi wo l jwenn yon fi ki renmen l pou l pa renmen l. Mwen menm pou m byen di w se pa kò m ki renmen m. E se pa kò m ki renmen w. Se pa bouch mwen k di l. Se nan kè m li soti. Se sa fè m sot di w pou manyen kè m pou w wè kòman kè m ap bat fò cheri. M renmen w anpil. Evo ke, banm di w yon ti bagay. M tande w m konprann w, fò m di w m apresye w tou pou ak la. E, m ap rele w epi yon lòt jou n ap pran randevou sou sa, n ap pale plis de sa men jodi a m konnen. E, fò m di w m pa t prepare pou, lè w te di m ou bezwen pou n pale a, m pa t atann se sa w pral di. M patèt yon lòt bagay, se sa ke m pa t, m pa konn, m pa imajine. M pa gen yon lòt bagay m pral di ke sa w m di w la cheri, ke m renmen w. Enben ok, ok pa gen pwoblèm mwen, mwen ale m ap kite w, epi yon lòt jou n ap pale plis de sa.

Ou twò prese, ou twò prese.
Ok, ba bay.
Ok, pa gen pwoblèm.
Misye yo, sa misye fè m la? Mwen rele m, misye di m li prale, m ale m fè yon ti bo pou li sou tèt bouch li, li rale tèt li. Mwen menm m pa konprann, genlè li pa ban m yon bon rezilta.

Si nou te gentan gen timoun omwen m te ka di l te ka kè pou timoun nan li pa t ap kite kay lan men kòm nou potko gen timoun si l te renmen w l ap tounen si w wè l pa tounen sè ke fi a pa t renmen w Li pase gen mwa dèyè w.
Men atann ke atann ke l ap tounen kanmenm depi l te renmen w depi w te santi gen yon lanmou antre nou.

Ou ta kite m love nèg sa oh Anwo m bon anba m bon tout kob vre wi Kèt nèg la sanble ka renmen m tou wi paske m anfò Dayè m yon fwa m gen Laura mwen Laura nou ka nan kòd pou nèg sa fò m pran nèg la Si l te pase la san Keke pa t la m ta byen jwenn okazyon an Gen domaj fò m ta chèche nimewo l sou telefòn Keke. Fanm nan rele li nèg lan ankò. Mon Dieu. M pa ka imajine jan m t anvi wè nèg la. M tèlman kontan le fèt ke m ret jwenn nèg la. S on bagay grav. M pa t ka tann pou m te kite kay nèg la pou li. Ok, antouka. Gen plis bagay k ap vin dèyè toujou paske m reprann nèg la.

Allo Oh bonswa Carlo Ya kòman w ye? An m wè m pa janm wè w ankò depi lè w te pase nan kay la An e Keke ki fè m rele w pou li wi Li di pou pase kote l l ap tann ou kounya An ok ou pa t lwen? An ebyen dakò map tann ou. Dakò yes m bon sou li kounya la pral vini epi map tou dil sa mwen anvi dil la. Wi antre. Keke!

Eske se vwa yon gason ou te tande? Wi, madan Keke rele pou Keke. Sa ka rive menm. Ou retwouve madanm ou an?
M a la rechèch toujou. Ou gen nouvèl? Non, kèlide, m pa gen nouvèl.
Bon, okontrè, si w pa t janm jwenn li, m ta vin wè w non.

Map metel nan cho map di keke sa mwen bon pase gason de no jou ou pa fin fè yo konfyans a map di keke sa map map di keke sa map di keke sa ankò map di keke misye vin lap vin koze avèm mpa fèl konfyans.